Okazyon sa a pou voye yon mo de senpati bay tout moun ki viktim nan dènyè vyolans ke peyi an konnen. Pandan m pa t la, mwen te deyò, m te Antalya, an Turki, e nou pral gen pou nou fè le pwen sou. Pou sèten pwoblèm ke peyi a li ap konfwonte jodi a. Men, mentnan ann pale premyèman de rezime sa a fowòm sou diplomasi te gen a Antalya. M pwofite salye chak grenn Ayisyen k ap viv ann Ayiti e sa k ap viv nan peyi etranje. Mwen te kite peyi a jedi maten de trè to. Vè 5 è 30, m t ale nan vil Antalya, ki se katriyèm vil nan peyi Tirki, e m kwè se la kapital touristik de la Tirki, jan mwen wè mesye dam yo te di l nan fowòm nan. Mwen te genyen plizyè bilateral. Premyèman, m te gen yon bilaterèl avèk prezidan. Fowòm entènasyonal diplomasi a, nou te pale de plizyè bagay, men sa ki te pi enpòtan, ki te atire atansyon m, se lè li menm, ki se li menm ki reskonsab an fèt, ki se prezidan tout gwo asosyasyon antrepriz prive an Turquie yo, e li menm, li te. ap pale m de patenarya piblik prive an Turki kote ke son peyi nivo chif yo rive nan 100 milya de dola de patenarya ki fèt antre le piblik e le prive an Turki. Nou te pale de kouman Ayiti li kapab benefisye de avanse teknolojik ki genyen.

reskonsab sektè prive a sou anpil opòtinite ki genyen nan peyi Dayiti e kòman nou yonn nou kapab travay avèk lòt ki pou pèmèt devlopman relasyon Turki avèk Ayiti yo. Mwen te pale nan fowòm nan tou, te gen yon panèl ki te gen prezidan peyi Dayiti a, sèvitè pa w, ki te gen prezidan peyi Kosovo, Ki te gen prezidan peyi Kenya tou, m vle pale de prezidan Kenyatta. M wè ke tout lòt moun ki te sou panèl la, te genyen Mesye Joseph Borrell, te genyen dotre panelistes, nou tout nou te rann nou kont ke bagay yo pa ka kontinye fèt jan y ap fèt la an matyè de relasyon. ant peyi ki rich yo avèk peyi ki pòv yo. Sa vle di ki sa? Depi Dezyèm Gè Mondyal, lè tout nasyon te pran dispozisyon pou te mete sou pye Nasyon Zini, ki sot fete swasantkenzyèm ane l ane pase, genyen yon bann lòt enstitisyon ki te mete an plas tou pou te redefini relasyon ki genyen ant peyi rich ak peyi pòv sou tè a. Apre swasantkenz an, Nou fini pa rann nou kont, e dayè kowonaviris lan, pandemi sa a ki frape nou la a, fini pa fè nou rann kont ke sa a gon gwo pwoblèm, apre 75 an bagay yo pa ka kontinye fèt jan yo t ap fèt la ankò. E se pou sa mwen menm, nan entèvansyon pa m mwen te klè, mwen te di si nou ap kontinye fè menm bagay yo, e n ap tann yon lòt rezilta, sè ke n ap fouye zye, dwèt nou nan zye nou jis nan zepòl nou. Se pou nou kapab goumen pou n fè yo yon lòt jan, si nou bezwen lòt rezilta. M te menm pale de nou menm dirijan di mond antye, lidè yo, ke ou nan sektè ekonomik, ou nan sektè politik, kiltirèl, sosyal, mwen te di jodi an, fò nou konprann nou se manb ekipaj bato a, e pèp yo se pasaje ki sou bato a. Sa vle di fò nou kòmanse. Vire koub la, paske si nou ap kontinye ale jan nou prale a, nou pral konnen on peyi ki pi mal, on mond je dirais ki pi mal, apre zafè pandemi kowonaviris la. Paske ekonomi peyi yo ajenou, e poutan nou wè se gwo efò k ap fèt jiska prezan antre gwo peyi yo, nou wè ki gwo anons ki fèt pou peyi ewopeyen yo, nou wè anons ki fèt pa egzanp pou Etazini e dot lòt peyi. Men, mwen pran trè o serye anons ki fèt tou nan zafè enfrastrikti pou peyi a revni fèb yo. E m kwè nan tèt a tèt mwen te gen avèk prezidan Kenya a, se te yonn nan sijè ke n te pale de li pou n wè si ansanm nou te gen dwa mete sou pye yon fowòm ki rele One Voice, kote pou nou tout ap pale don sèl vwa, sa vle di peyi ki pi pòv sou latè yo, Peyi a fèb mwayen yo, nou tout nou ta kab pale yon sèl jan, ki jan l ap ye? M te bay modèl ke nou menm an Ayiti nou fè avèk peyi Taiwan. Pa egzanp, Taiwan nan 10 dènyè ane yo pa t janm te genyen de prè ke yo te fè avèk peyi Dayiti, men antre 2017 e 2021, Nou genyen anviwon 250 milyon de dola de prè e de don ke Taiwan fè avèk nou. E poutan, se tout sa nou vle yo k pase. Sa vle di, nou te bezwen rezo elektrik, kòb la, se sa l fè. Nou te bezwen sistèm ki mache ak solèy pou te ponpe dlo, se sa lajan an fè. Nou te bezwen sant semansye, sa vle di kote nou te gen 2 mil tòn pa ane de pwodiksyon, jodi a nou gen 20 mil tòn, e se sa lajan an fè. Nou konstwi yon sant semansye nan Sid, yonn nan Nòdès. Yon nan Latibonit. E dènye baay la nou konstwi, dizon avan dènye a, nou konstwi yon lopital nan Nòdwès, ki son gwo lopital de referans atravè OFATMA. E mentnan nou derape avèk konstriksyon Lise dekselans lan k ap koute 28 milyon dola. Kote nan kanpay mwen, mwen te pwomèt, mwen te di ke timoun k ap fè mwayèn 8 lekòl, mwayèn 9 lekòl, ki pa gen posibilite, ki fin fè sizyèm ane, yo pa ka gen yon kòd kabrit ki nan men yo, epi. Paske yo pa gen kòb, paran yo pa gen kòb pou voye yo lekòl, yo disparèt dan la nati. Lycée d'excellence sa a kòmanse konstwi, l ap gen pou l resevwa, petèt se pa mwen k ap la pou inogire l, se pwochen prezidan an, l ap gen pou l resevwa 750 timoun anndan peyi a an jeneral, timoun ki pi entèlijan yo, ki pa gen mwayen yo. Sa vle di, sa nou reyalize an Ayiti a, se yon modèl ke l ye, Pou tout lòt lòt peyi ke n ap pale lè nou di one voice la, se tout peyi k ap gen pou yo met ansanm pou n pale dnon sèl vwa pou n ta wè èd sa a m wè ki anonse an matyè denfrastrikti e m byen kontan tou mwen te te tande l depi ke prezidan dèzetazini li monte an fonksyon vle li antre an fonksyon vle pale de prezidan Biden ki te pale Du racisme systémique e nou menm nou pran l nou pran l an nou pran pawòl sa trè enpòtan paske lè n ap gade 25 peyi ki pi pòv sou latè yo malerezman sa m pral di a la gen dwa pa ranje sèten moun men se sa l ye tout se peyi nwa yo ye les 25 pays les plus pauvres de la terre se petèt Yemen ki petèt yon peyi a arab men tout rès yo se de peyi ki an Afrik e se Ayiti ki nan Karayib la, ki nan mitan peyi sa yo. Se pou m di ke jodi an, moman an rive pou nou di laverite an kru, pou nou yonn pou nou gade lòt nan zye, se sa m te di nan fowòm nan tou, pou ke verite yo nou di yo e nou fè bagay yo ansanm, pou nou aprann ke pou nou pa nou yonn pa p voye toya sou lòt. Sa vle di peyi pòv pou nou pa p di se peyi rich ki lakoz, peyi rich tou pou di ke se peyi pòv ki gaspiye kòb la. Men, ann fè l on lòt jan. Jan nou fè modèl Taiwan nan, kote peyi rich la ou di Ou gen tan, lajan ou dispoze pou peyi pòv yo, enben, vin avèk antrepriz pa ou. Peyi pòv la menm idantifye sa l genyen pou fè. Pa egzanp Ayiti. Peyi Dayiti nou bezwen 60 mil sal de klas, 4 mil kilomèt wout, rezo elektrik, baraj irigasyon, lopital, sekirite. Se di sa yo nou menm n ap di ki pwoblèm nou genyen, epi a se moman la, nou bay fich de pwoblèm yo E lòt peyi kap vini avèk kòb yo, yo vini pou yo vini avèk sosyete nan peyi yo e li obligatwa menm jan sa fèt avèk Taiwan ki vin fè rezo elektrik la, gen 23 lòt antrepriz ayisyèn ki benefisye de kontra nan lajan Taiwan nan. Sa vle di Taiwan kontra a fèt pou 150 milyon, dizon 157 milyon, yo vin travay yo menm, konpayi taiwanèz la, men gon bann lòt antrepriz ayisyèn ki yo menm benefisye tou ki ap travay nan lajan sa a. Sa a nou panse se modèl sa yo jodi an nou la pou nou priyorize paske se yo menm k ap bon pou ke pèp nan peyi pòv sa yo, pèp nan peyi soudevlope sa yo, yo kapab jwenn, yo ka rale yon souf, nou ka rale yon van pou bagay la pa kontinye fèt menm jan an. Pa egzanp peyi Dayiti, lè nou pran de 1990 a 2021 ke nou ye a la a, peyi a resevwa plis pase 20 milya dola. Kote kòb la? Kisa l fè? Pèsonn pa wè l. Enben jodi an m kwè moman an rive pou nou pa di kiyès ki lakoz. Se pa Ayiti ki resevwa l la ki koz, ni peyi ki bay li a ki koz. Sa vle di modèl la se li menm pou nou chanje. Sa vle di modèl la pa bon. E se pou se se li klè, li nèt pou tout moun, eksperyans ke nou menm nou sot fè ankò, n ap fè aktyèlman avèk Taiwan nan, li klè. Li montre nou kòb la soti nan peyi a, li vini ann Ayiti, li fè egzakteman sa. dirijan ayisyen yo te vle fè a. Pa gen batay. Nou te di, rezo elektrik, rezo elektrik konstwi. E nan tout peyi a, nan tout lòt ti vil, tout moun nan peyi a wè ki kote poto elektrik ap ateri, de kote lwen, lwen, lwen, lwen, lwen. Men se menm kòb sa a. Se pou tout rezo sa yo k ap konstwi, se te yon prè ki te fèt e se te pou sa l te fèt. Nou wè gen lòt konpayi, se pa konpayi taywanèz yo ki vin konstwi yo. Se menm jan an tou, nan zafè ponpaj solè la, nou te gen preske 12,5 milyon a 15, dizon preske 15 milyon dola, se yon antrepriz taywanèz avèk dotre ayisyen ki vini, ki ap enstale travay sa yo. Vwala sa nou menm nou bay priyorite, menm jan avèk Lise Dekselans k ap konstwi, nou ap gen de soutretans ki fèt avèk de antrepriz ayisyèn, se antrepriz taywanèz ki ap fè l. Bilateral ke nou te genyen avèk Prezidan Erdogan, nou te fon yon. an anpil pale ansanm sou anpil domèn tankou konstriksyon, enèji, sekirite. Dayè nou te menm pale de premye kontak ki te fèt pou nou te gen de bato ki te pwodui elektrisite anndan peyi a. Men jan ke nou konprann ni. Nou wè l tou, ko komisyon nasyonal de mache piblik lè pwojè a te rive. M kwè ke se te 2 pwojè sa yo ki te rive ansanm, se te Jeneral Elektrik lan e li menm. Li klè, e mwen menm tou m te dakò, ke olye nou te lwe, sa vle di pou nou ap peye yon kouran epi bato a se pa t pou nou l t ap ye, nou te priyorize 60 megawat sou Pòtoprens, 30 megawat sou Kap Ayisyen. Dizon mentnan 90 megawat sou Pòtoprens e 30 sou Kap Ayisyen. Sa vle di gen 60 megawat la ki enstale deja. Dayè, na gen na gen pou nou pale de sa yon lòt lè, men nou wè tout dezòd yo kòmanse apati de premye jen nan peyi a e se paske te genyen an fèt inogirasyon santral Kafou a ki te gen pou te fèt 5 jen ki poko fèt e m panse ke l ap fèt paske se tris pou n di l. Men son reyalite kote devlopman yon seri de moun li fè pè. E jodi an nou rive nan yon moman kote fòk devlopman fè tout moun kontan. Menm jan peyi kote m sot ladann nan, Turki, Turki antre 2002 e 2021 an li soti de 45 mil megawat li pase a 95 mil megawat. E antre 2012 e 2020 Se yo pran yon elan, sa vle di plis ke 70 pousan enèji sa se lè sa ke yo enstale l. Pou n fè yon ti egzèsis senp, lè n pale de 45 megawat, 45 mil megawat an 2002, e nou pale de 95 mil megawat an 2021, m vle nou konprann byen, se prè de 50 mil megawat an mwen de 20 tan. E antre 2008 e 2000. Antre 2012, je dirè, e 2020, yo pou yon pik, se tankou yo fè 40 mil megawat an dizan. An uitan, je dirè, epi yo fè petèt 10 mil megawat an dizan. 40 mil megawat, pou nou menm k ap tande m la konprann byen, yon peyi, sa vle di se sèvo Tik yo gen menm nan tèt yo menm jan avèk nou. Se dirijan politik menm jan ak nou. E poutan yo pran desizyon, yo di bon ok y ap rezoud pwoblèm elektrisite lakay yo, nan 8 an yo konstwi e yo fè mache 50 mil megawat, mwen menm m te di nan 5 an m ap fè 600 megawat, batay pete. Batay pete paske 600 megawat mwen di m ap fè nan 5 an. Sa vle di lè m te di l an 2017 gen posiblite nou ka mete kouran 24 sou 24 an 2 zan, batay te pete pi rèd. Se pou m eksplike nou ke jodi an moman an rive, pou nou ouvè zye nou, pou n gade lòt peyi kòman sa ap pase, poukisa nou menm nou oblije ke l fèt yon lòt jan paske nou se Ayisyen n ap viv ann Ayiti. Jodi an fò n travay pou nou kapab mete tèt ansanm, menm jan m di l avèk pa egzanp prezidan Erdogan nan zafè enèji an, li gen dòt modèl ke Turk yo kòmanse ap. eksperimante. Nan vil Istanboul pa egzanp, ki pwodui 3 mil tòn fatra menm jan avèk vil Pòtoprens ki pwodui m kwè anviwon 3 mil 500 tòn, an m di Pòtoprens e sèzanviwon, Kafou, Petyonvil, Taba, Site Solèy e ot, yo pwodui 3 mil 500 tòn, aktyèlman antreprenè ki genyen kontra pou pwodui kouran apati de fatra a, mwen te rankontre l. Li ap pwodui 80 megawat elektrisite avèk fatra. Fatra, òdi menajè, nan vil Istanboul. Sa vle di vil la pwòp! Tout fatra k pwodui, yo fè kouran avèk li. Epoutan nou menm, nou wè ki dega ke fatra ap fè isit. Menm jan an, menm antreprenè sa a, li pwodui, men non tan rekò, 100 megawat solè pou menm zòn ke m sot pale a, Istanboul. Se pou m di kouman li posib Pou gon patenarya ki fèt antre peyi k rele Tiki a e Ayiti nan zafè enèji. M konnen Doktè Yvenson Calix ki te genyen menm moman an konseye m te voye nimewo antreprenè a ba li e m konnen yo an kontak pou nou wè ki pi bon mannyè kouran nou di pou peyi a genyen toutan an pou n kapab rantre nan enèji renouvlab yo tou. Lòt bagay avèk Prezidan Erdogan ke n te pale se sou zafè siman an. Nou konnen depi m monte prezidan An 2017, dayè, se te yon pwomès de kanpay ke m te fè sou Plas Dam Gonayiv. M te di ke fòk gen yon izin siman ki konstwi nan zòn Atibonit lan. Dayè, pi gwo min siman ki genyen nan peyi a, se, dizon nan Karayib la, je m'excuse, se nan Latibonit li ye. Se Mòn Lapyè ki gen 25 kilomèt kare de matyè premyè. Malerezman, tout antrepriz ki te antre yo, yo pa t rive te aksepte pou te monte izin sa a. Anpil kontak te fèt. Pandan n ap pale a la a, m te rankontre yon gwoup detranje tou ki te vini e m konnen ke y ap travay. Dayè, m gen nouvèl ke y ap tounen avèk yon kantite de moun. Men avèk Prezidan Erdogan, nou tou pale de sa tou, paske Ayiti jodi ap konsome 4 milyon tòn siman chak ane, epoutan tout siman Ayiti ap konsome nèt an jeneral se lòtbò l achte l. M vle pou tout moun konprann sa klè, M tande gen izin siman an Ayiti, non pa gen izin siman an Ayiti. Gen izin dan sachaj, sa vle di kote yo mete siman nan sachè, nan sak. Ou byen gen de moulen kote klenkè a vini, yo moulen l epi yo mete l nan sachè isit. Sa vle di moman an rive fò Ayiti nou kapab kòmanse reflechi pou peyi a kapab genyen yon vrè izin ki pwodui siman, ki pwodui klenkè ki gen, ki itilize matyè premyè ke n genyen an pou fè siman, menm sa, menm jan l fèt nan tout lòt peyi sou latè. Paske yon peyi pa ka bezwen 4 mil, mil, mil tòn, je, je dirè, de siman, 4 milyon de tòn de, de, de siman pa ane, e nan 4 milyon tòn nan, nou fè zewo tòn. Mwen konnen ke lòt mesye yo gen pou yo vini, men m pale tou avèk Prezidan. Erdogan sou sa, si lòt gwoup sa a pye l ta chape, li pa gen volonte pou vini pou fini travay yo, pou omwen pou nou gen yon lòt gwoup ki kapab travay pou nou kapab reyèlman devlope sektè sa a ki se baz devlopman peyi a, pa gen jan ke nou ka pale de devlopman si nou pa gen matyè premyè sa a ki rele siman an. E. Nou te pale avèk Prezidan Erdogan tou pou zafè sekirite a, pou zafè ekipman e materyèl, akseswa, sitou ekipman non letal. Sa vle di nou pale de ekipman de pwoteksyon endividyèl yo pou lapolis ki meyè fason ki genyen, de kapasite yo genyen pou yo konstwi de veyikil blende de transpò de twoup. Tou sa nou te pale yo e Minis Defans lan ki te la tou nan vwayaj la, m kwè yo siyen yon memorandum d'entente antre en fèt responsab endistri de l'armement turc e le minis de la defans ayisyen sou zafè bon jan relasyon ki tap mete ant la Turquie et Haïti. M kwè ke si gon lòt pwen ke nou pa pale de li nan kominike. Nan nòt ke Sekreteri Deta Kominikasyon gen gen pou l soti, si gen pwen ke n pa pale la a, ki te, paske m konnen gen dòt moun ki te fè dòt bilateral, tankou Prezidan Chanm Komès yo, m konnen yo te fè bilateral tou, yo menm, y ap, n a kapab pale de sa yo apre. Dezyèm pwen jodi an. Paske nou konnen, nou pa ta ka pale de vin pale la apre 18 me a, jodi an se 20 jen, pou nou pa ta pale de dosye ensekirite a. M kwè ke dosye ensekirite sa a, tout moun jodi a, se tankou tout moun di dosye ensekirite a se kounye a. Men m vle raple tout moun. Peyi a antre nan cycle infernal depi je dirais 18 dernière année yo, yon cycle infernal d'insécurité e cycle sa a mete nou nan situation kote chak tan nou oblije ap etèn dife. Nou sonje an 2005 gon seri de non ki te konn fè la pluie et le beau temps pa egzanp Amaral, Dedwilme, E 26 kouto, grenn sonnen. Kote yo jodi a? Yo pa la. E lapolis la kote l? Lapolis la toujou la. Okontrè lapolis la ranfòse. An 2005, lapolis te ka petèt gen 3 mil moun, jodi a l gen 14 mil, prèske 15 mil moun. Lapolis an 2005 pa t gen yon grenn blende, jodi a l gen yon kenzèn, dizon yon ventèn, ant sa k nèf e sa ki ize. Lapolis la pa t gen dè inite spesyalize ki ka fè dè operasyon o moman opòten dan dè zòn ki difisil. Jodi a lapolis la li kòmanse dote tèt li de inite ki kapab pèmèt li rantre de kote difisil e pou al mete lòd nan dezòd. Lè m monte prezidan. Te gon seri de non tou an 2017. Tankou m te konnen nan zòn Matisan ou te gen Tèt Kale, Anèl. Nan zòn Ti Rivyè de Latibonit, Odma. Nan zòn Site Solèy, Tiyoungan. Nan zòn Latibonit, Kanal di Van. Kote yo? Yo pa la. 2017 wi. Kote lapolis la? Lapolis la toujou la. Lapolis la ap ranfòse. E se pou m di l jodi a, m pwofite okazyon sa a pou m di chak grenn Ayisyen, chak grenn Ayisyèn k ap tande m la a, pa gen pèsonn ki te ka vini ou al nan devan yon pèp, ou pran pouvwa nan men l, epi jodi a pou w te nan tete lang ak bandi. Mwen menm mwen fè kanpay pandan 22 mwa nan peyi a. Se te kandida ki te gen kanpay ki te ki pa t gen vyolans ditou ladan l. Se te pale n te konn pale, se yon diskou ke n te genyen e se te pou sa ke popilasyon an te vote nou. Jodi a dosye ensekirite a, jan nou di l se pa yon dosye jodi a, se yon dosye ki date jan l ye a de anviwon ventan pou n pli presi dizuitan e se pou sa m pwofite okazyon sa a pou m di tout aktè yo, aktè ki te ki te nan fenomèn sa a depi lè l te kòmanse, m vle pale de entènasyonal la, m vle pale de gouvènman an, sa vle di mwen menm kòm chèf leta, premye minis lan ki la a avèk tout manm gouvènman an, m vle pale de sektè prive a, nou tout ansanm ki te mete men, m vle pale de politisyen yo ki te mete men, ki te fè nou te jwenn yon moso lapè men ki pa t dire. Jodi an, fò nou kòmanse mete men pou n kòmanse reflechi lapè a yon lòt jan. Paske m sonje, apre Operasyon Bagdad, nou te vin gen Atis pou Lapè. Men, èske Atis pou Lapè ban nou sa n te swete a? Non. Sa vle di, apre, nou te vin gen CNDDR, Commission Nationale de Désarmement, de Démantèlement et de Réinsertion. Mwen menm, sa gen 27 mwa, mwen te mete komisyon sa a kanpe tou. Eske jodi a, m di ke komisyon an, rezilta ke m t ap tann nan se li m jwenn? Non! Se pou m di ke pwoblèm ensekirite a, li pi pwofon pwoblèm vyolans ki genyen nan Pòtoprens la. Li pi pwofon ke jan nou menm n ap reflechi l la. Se pou sa jodi a, m mande kominote entènasyonal la ki te sipòte pwoblèm sa a, de 2004 pou rive jiska 2017, M vle klè pou tout moun pa di ke m di se pou Minustah tounen ankò. Talè m ap tande se sa m di. Non se pa li m di. Mwen di kominote entènasyonal la. Angajman ki pou pran ansanm ak lapolis nasyonal ki jodi a nou gon polis nasyonal ki genyen prè de 15 mil moun ladan l. Angajman ki pou pran avèk otorite etabli yo pou nou kapab jan nou te kòmanse fè l nan mwa mas e gen rezilta nou kòmanse jwenn pa egzanp nan enpòtasyon munisyon nan peyi a, jan nou te mande ke zanmi nou peyi Lèzetazini te ede nou pou nou wè chak tan nou kenbon moun isit ki avèk bal, avèk zam nan sa ke li enpòte, pou pèmèt nou kapab remonte filyè moun sa a jiska kote moun nan, moun ki te mete l nan kontenè a. Sa a kòmanse bay rezilta, fò m di ke. Zafè minisyon an, li kòmanse vin pi difisil pou bandi yo jwenn li. E fò n kontinye sou lanse sa a. Moun ki konprann ki nan komès minisyon nan peyi a, se pou ke lapolis li menm, tout sèvis yo, nou mete yo ansanm, nou fon sèl ki pou pèmèt ke nou rive sou yo. Pou jan m konnen gen moun ki nan prizon, m tande de rimè, paske mwen m di se de rimè ke yo ye, paske jiskaprezan kòm prezidan m poko resevwa yon dokiman fòmèl, ni yon lis ki di m men moun k ap vann zam nan peyi a, men moun k ap vann minisyon nan peyi a. M mande minis jistis lan si li resevwa l, li di m non jis li pa resevwa l. E m tande sa te pale nan radyo. Se pou m di tout moun jodi a, nou menm nou pa nan danse kole ak pèsonn ki nan zak ensekirite ak vyolans anndan peyi a. M pwofite okazyon ankò, jan m te kòmanse a, pou m voye senpati mwen bay tout polisye yo, bay tout paran viktim yo, pou m di yo ke yon lòt fwa ankò, polis la frape, men nou pa ka kouri, nou pa ka fè bak. Polis la jodi a, n ap goumen pou n ranfòse l, pou pèmèt pou l ka kanpe goumen avèk moun ki konprann, ki ka mete l an dewout. Lapolis. Se kò legal ke nou gen anndan peyi a, se li menm nou la pou nou ranfòse, e se pou nou kontinye fè l, jan enstriksyon pase a Premye Minis lan ki la a, Direktè Jeneral Polis lan, kèlkeswa sa Lapolis lan li bezwen. Mwen konnen gen anpil pwoblèm, gen anpil defisit, gen anpil sa yo bezwen pou yo travay, pou yo fè fas a moman sa a, yo gen pwoblèm, yo pa su plas. E map mande DG polis lan, m konnen gen de kòmand ki te fèt, poukisa kòmand sa yo, yo poko rive? Si yon kote se avyon pou yo pran, leta se pou l pran chaj ki pou peye pou yo kapab transpòte yo pou yo rive pou yo vini an sipò pou lapolis la paske lè bandi deklare lapolis lagè se yon sèl chwa ke lapolis genyen se fè lagè avèk yo e nou menm o pli wo nivo de leta mwen di li nou sòm kòm lajistis. Cette femme aux yeux bandé nou la pou n sipòte la polis la a san pou san pou nou kapab di jodi a bandi yo yo pa ka kontinye fè chemen yo ankò wout bare tout kote anba lavil la m konnen ke la polis aktyèlman ap fè ap fè operasyon kounya e m felisite yo pou sa e konnen ke nou dèyè yo nou pap janm lage yo Nou paka kanpe pou nou gade bandi kap pran peyi a. Moun ki deplase yo, nou gen preske pli de 3 mil moun ki deplase nan zòn Matisan ki nan Kafou. Nou gen pli de 2 milye de moun ki deplase ki nan zòn Delma, Ba Delma. Map mande pwoteksyon sivil, FAES, premye minis lan ki la a, jodi dimanch lan menm pou gen reyinyon dijans ki fèt pou ke moun sa yo nou pa kite yo. Kote yo ye a tankou de piti mi san gadò. PM, Fòk nou reyini avèk moun yo, minis afè sosyal la, rapidman pou nou ta pou ta fè yon reyinyon pou n wè ki pi bon bon mannyè pou n vini an sipò a moun sa yo. Men moun sa yo m ap di yo Leta p ap kanpe gade, lapolis ap travay pou yo ka retounen lakay yo. Paske pa gen pèsonn ki ka kanpe pou mete yo deyò. Paske bandi, jan nou sot di l la, lavi bandi Se kout kout kout kout kout ke sa ke sa dire. Jodi a fèm 4 ans 4 mwa sou pouvwa, m sot sit avè nou 5 tèt de seri. E ou mèt si gen dezyèm divizyon tou wi gen twazyèm divizyon. Men sa yo se tèt de seri yo. Yo pa la. Men ou menm jodi a si w pran ou pran plas tèt de seri, ou pral pa la tou. Menm jan avè sak sak pa la yo de 2017 a jodi a. Ou pral pa la. E lè w pa la, se pa byen ke l ap mwen di l, paske nou se Ayisyen, se pou sa m te mete CNDDR sou pye, pou n te konnen, pou n te sispann twoke kòn nou ak lapolis ki se fòs legal peyi a genyen. Depi se sou chemen sa a nou ye, nou pran wout pou nou pa la. E nou p ap la. M ban nou sa kòm garanti. Pèp la. Kontinye fè konfyans nan polis nasyonal la. Popilasyon ak polis la se yonn pou nou ye. Operasyon ki fèt yo sè dènye tan yo reyisi, se nan kolaborasyon popilasyon avèk lapolis ki fè yo reyisi. Zak de vandalism k ap komèt sou biznis moun nan peyi a. Mwen menm k ap pale ak nou an se yon antreprenè m ye. Mwen konn ki doulè sa gen ladan l yon moun prete yon kòb labank, w ale w fè biznis ou epi yon jou, Ou leve, se pòt la ou wè ki ouvè, pa gen anyen anndan. Mwen kwè ke nan non Leta ayisyen, nan non tout gouvènman an, nou kanpe sou kote tout viktim sa yo. E Premye Minis lan ki la a, m ap mande pou prese prese gen ankèt ki mennen pou nou wè ki. antreprenè, ki komèsan nan sektè prive a ki viktim pou n ka gade chita pale avèk yo pou n wè ki pi bon mannyè paske se pou sa leta ayisyen li gen bnc bank bnc son bank komèsyal li ye sèt men li la pou sipòte nan moman ki pi difisil yo lè gen pwoblèm PM fò w gade sa moun ki viktim yo de ak de vandalism bandi tout plim tout plimay ki konprann se yo ki leta a. men map voye nouvel la ba yo anko tan ke yon bandi viv pa janm long la polis pa gade dèyè nou dèyè yo m profite okazyon an tou pou m mande tout frèm yo tout sèm yo m vle pale sèm ak frèm ki nan asosyasyon dwa zimen yo sèm ak frèm ki nan près la la polis la pou yon fwa anko li bezwen nou jodia pèp ayisyen an pa vwa pam li voye m pale avè nou. Pou l di nou jodi a li bezwen nou. Li bezwen nou pou n ka kanpe bò kote lapolis, pou n ka kanpe pou n fè yonn avèk leta a, pou n wè kouman pou n mete fòs nou ansanm, laprès ki son pwisans, ki son pouvwa, pou n wè kouman n a fè pou n met tèt nou ansanm pou n goumen kont fenomèn sa a ki soti pou mete nan zòn metwopolitèn nan atè. Paske Pòtoprens se vil nou, zòn metwopolitèn nan. Se zòn nou, nou pa kab kite li tounen yon zòn de nondwa an jeneral. Frè m ak sè m ki nan tout asosyasyon dwaziman nan peyi a, pwotektè sitwayen an k ap tande m la a, m konnen ke ou nan yon enstitisyon endepandan, men jodi a, lapolis la bezwen soutyen nou, Leta bezwen soutyen nou, bezwen sipò nou nan gwo batay sa a k ap mennen kont bandi ki soti. pou mete lapolis ak leta ajenou. Nou menm, nou di l, nou kanpe fèm dèyè fòs de sekirite nan peyi a. Lame Dayiti, mwen konnen ke lapolis toujou pafwa atravè chèf CSPN nan mande nou sèvis nou pou nou fè kouvèti pou yo. Nou pa nan operasyon dirèk, men nou menm tou, touse ponyèt nou Paske depi nou te fè chwa, menm si jodi a, se petèt 5 ou 600 militè ke nou gen nan peyi a, men, pa gen fè bak. Touse ponyèt nou, lè polisye yo devan, yo menm lè yo konnen nou dèyè, lè yo vire dèyè, se pou yo konnen pou yo wè nou la. Se pou nou batay, ansanm avèk yo, pou nou mete lapè, pou ke serenite tounen anndan fanmi yo, pou moun tounen vin viv trankilman. nan katye yo. De katye lontan ki te se de katye ki te repite trankil jodi an nou wè katye sa yo se nan yo bandi kòmanse ap fè lapli e le bo tan. Moun Pòtoprens, moun Kafou, moun Petyonvil, moun Dèlma, moun Site Solèy, moun Taba, moun Kwadèboukè. An nou sere kole, mete tèt nou ansanm moun Matisan avèk fòs de sekirite yo pou bon jan repons bay pou nou kapab mete tout bandi yo hors d'état de nuire paske bandi pa janm pran plas fòs legal nan kenn peyi sou latè jamè fòs legal yo se yo menm ki la pou yo kapab mete sekirite konbat banditism, remete lòd kote ki gen dezòd. Mwen renmen nou anpil. Batay la pa fasil, l ap kontinye fèt, paske fòk li fèt. Chanjman, li toujou difisil pou l fèt. Men pa bliye m di nou, chanjman an, se li menm ki pou fèt, si nou bezwen gen yon peyi meyè nan dizan, nan senkan, nan kenzan, nan ventan k ap vini. Mèsi anpil.